Pitit mwen ap sot lekòl, pitit mwen ap pran kout wòch, dan pitit mwen ap rache, je pitit mwen ap pran kout wòch, ponyèt la ap pran kout wòch, tèt la ap kase pou kisa paske moun di yap defann lajan petro karibe. Kisa ki ka pi enpòtan pou yon moun nan lavi Pitit ou, ke pitit ou, madanm ou, fanmi w. Nan Gonayiv, nou aprann, nou tande ti machann yo ki kriye, ki rele, ki di, Se lajan ponya, nou pran mil dola pou n met san, pou n met senkant dola, san senkant dola sou mil dola. Epi, moun ki di y ap defann lajan Petwokaribe kalonnen yo a kout pye, kalòt, jete machandiz yo. Men sa ki pi grav ke nou vle denonse jodi a, se konpòteman yon ansanm dòganizasyon ki bay tèt yo non òganizasyon de defans de dwa zimen, alòske se de militan Fanmi Lavalas ke yo ye, yo transfòme tèt yo an òganizasyon swadizan defans de dwa zimen, y ap destabilize peyi a sou plan entènasyonal, y ap destabilize peyi a sou plan lokal, epi jodi a yo awoze le dwa. Yo mete yo ansanm pou yo fè presyon sou enspeksyon jeneral de lapolis pou ke lap enspeksyon jeneral kapab pèsekite polisye kap mete lòd, kap anpeche yo boule magazen, kap anpeche yo boule makèt, kap anpeche yo boule ponp gazolin, kap anpeche bandi, delenkan, vwayou. Kalonnen lekòl, inivèsite, legliz. Nèg yo ale pou yo ouvri legliz, pou yo al bat moun anndan legliz, swadizan yo di y ap defann Petwokaribe. Nou menm, an 2004, de 2001 a 2003, nou mennen yon batay kont Janbèt Arisid. Arisid se te yon tiran, yon vwayou ki te twouve l nan tèt Leta. Eleksyon 21 me. Li vòlè eleksyon an. Yo mande l refè eleksyon. Li pa fè eleksyon. Li fè eleksyon 26 novanm 2000. Li pran pouvwa de fòs. E pi, li mete yon machin de represyon. Ke jodi anpil nan patwon medya, anpil, laplipa jounalis, ke nou te atann ki pral fè presyon pou nou jwenn jistis pou Jean Léopold Dominique. Yo likide Jean Leopold Dominique. Nou te panse yo pral fè jistis pou nou jwenn reparasyon pou lafanmi Brignol Lindor. Yo nye Brignol Lindor. M panse nou t ap jwenn jistis pou Jacques Roche kòm rekonpans moun ki tiye Jacques Roche yo. Yo mete ansanm yo fè l senatè. Men l pa sifi. Jodi a yo vle fè l selèb. Yo vle fè l wa. Pa gen yon jounalis, pa gen yon patwon medya ki pa konn Don Kato patisipe nan tiye Jacques Roche. Pa gen yon moun nan peyi a k pa konnen. Jodi a, se yo yo vle ban mwen kòm vedèt, kòm ewo. An 2004, al tounen sou sit Syanzimèn an 2004 pou nou wè sa Prentan Belizè fè Inage a Syanzimèn. Lè lap kase pye Pierre Marie pac yon danseuse ou menm tout moun tout moun konnen lage tout nèg anpil moun anndan sosyete a konnen trè byen ou wè mati gran ravin site solèy gen de zòn sou bar delenkan Si w pa bandi, ou pa ka kandida la. Yo te pran John Joel Joseph, ki te bra dwat Amaral, kòmandan adjwen Amaral, yo fè l senatè de la Repiblik. Yo pran Pretan Belizaire, ki kòmande gang Gran Ravin, yo fè l depite. Yo manje Brignol Lagedè, jounalis, kameramann, kòman l rele a? Sa di m Leganyè. Leganyè. Tout moun konnen, la polis konnen, lè yo pran Legagne, se atè a tout moun ye. Yo tann èske prent ap bay lòd pou manje Legagne. Yo manje Legagne, epi yo di y ap fè ankèt. Nan pandan moman evènman, yo vyole fanm Matisan, yo vyole fanm Gran Ravin, yo vyole. Laprès ap bay li an dirèk, pa gen òganizasyon dwazimen. ki di men sa k ap pase, ki ekri sou sa. Alòske yo pran, yo pran Lasalin, yo fè politik, epi tout moun konnen Lasalin, istorik istwa Lasalin nan, se yon istwa ke tout moun vle konnen. Le fèt ke Mon Fednel Monchéry vin direktè enteryè, yo te gen de pwoblèm avè l, yo di fòk yo manje Monchéry atravè dosye Gran Salin. Alòske tout moun konnen sa k ap fè lanmò Gotsalin se mache zonyon, Lasalin. Gwo mache zonyon ki rapòte bandi 300 a 400 mil dola chak fwa mache a ouvè. E chak gwoup bandi gen pou fè tan yo nan mache a. Kou tan pò la fini, yo mete w deyò pou lòt gwoup lan antre. Tout moun konnen, lapolis konnen. Enspeksyon jeneral konnen, dcpj konnen. Nou menm nou tèlman travay sou li nou mande se mache a pou yo deplase. Ebyen kounya la yo pran yap fè politik, yap ramase lajan. Pyè Esperans selèb nan tout radyo alòske Pyè Esperans resevwa 650 mil dola ameriken pou timoun afebri, timoun senti kase, timoun kòt pete, timoun fwa pete nan siwo Boulos la. Li pran lajan an epi l nan tout radyo l trè selèb l ap rekize jij epi pèsonn pa di anyen ou vin nan peyi si ou te mèt pi gwo delenkan laprès vle fè w selèb li fè w selèb ou te mèt pi onèt li vle fè w tounen vakabon ou tounen vakabon epi yo oryante w yo mennen w lòske kote yo vle ale.